Yo te di m li pap ret avè m, li pa sanble m, se ti kòb m genyen l ap vin manje pou l ale. Kounye a la m pa gen lajan, tout lajan m fini, m pran tout kòb sou kont mwen l ale. Yo te pale m wi. Pandansetan banm rele Fara pou m di l vini m pale l. Bagay yo twòp pou mwen, m pa ka sipòte. O Jezi! Sa k ta di sa? Ou wè fanm k ap kwè nan gason? Ou gen pou wè wi ou gen pou wè. E lè w damou, ou avèg, ou soud, ou bèbè ou pa tande anyen. Tout konsèy zanmi ba ou, pa bon. Ou menm w ap di renmen zanmi pa renmen w. E poutan medam yo te pale m wi. Sitou pou Farah, ban m wè li. Alo Farah, a ou konnen pwoblèm pitit pwoblèm. Foun rive lakay la wap vin pale w non madanm m gon bagay poum di w wi ou mèt vini kounye m bezwen yon moun poum pale m bezwen yon moun poum pale menm lè m te konn ou te konn pale m vre wi men m pat konn tande m paka ba w se sa nan telefòn pitit e lakay la pou vini an wap vini kounya ebyen ok map tann ou fè prese wi pa rete dakò. Mwen wèl pale anpil nan tèt mwen, wèl di mwen te pale m twòp men, mwen di mwen, e zanmi m li ye m pa ka pa esplike l bagay yo. Men l gen pou l peye sa wi, l ap peye m sa. Li mèt pa jodi a, li mèt pa demen, li mèt mil an, ventan, l ap peye m sa.

Ki pwoblèm ou? Ki pwoblèm ou dim? Trankil ou poko menm vin nan ghetto a pou w vè kò w Bay chita pitit pou m ba w zen Ho gen w pa ka chita a Toutotan w pa chita m pap di w sa m gen pou m di w la M konnen w renmen zen e w ta renmen konn ki zen m gen pou m ba w Chita e chita m di w chita Chita pou m di w sa map di w la.

M pa rele w la pou w vin met nan bòl mwen non. M pa rele w la pou w vin met nan bòl mwen. M jis rele w la pou m esplike w yon bagay ki rive m. Wi. Ou chonje patnè a, patnè m te ansanm avè l la, sa ou te konn ap ban m chalè, ou te konn di m misye pap ret avè m nan. Ou kwè misye pran tout ti lajan m l ale? On jou, m te santi m pa byen, epi m ba l kat la, m di l konsa, m ba l modpas la, m di pou l al pran yon ti kòb pou mwen pou l al achte yon konprime pou mwen nan famasi a, hey! Nèg la pa ale, li tou sove avèk kat la, li pa janm tounen non, lè m rele l nan telefòn m pa ka jwenn li pitit. Mouche a sove ak kat la, l pran tout ti lajan yo wi pitit. Hey kounya la m lage de bwa balanse. Ou te pale m wi, ou te pale m, ou te toujou la pou mwen, ou te toujou la pou ap ban m konsèy wi, mwen pa t konn pran konsèy ou. Si m te koute w jounen jodi a, sa pa t ap rive m. Sa pa t ap janm rive m vre non, sa pa t ap rive m. E lan pa tande m. Men, gon pwovèb ki di konsa, lè w depi w damou, ou fou. Ou fou san w pa pran lari. Ebyen se sa k rive m la. M avèg, m bèbè. Tout lè w te konn ap pale m yo, se ou menm ki te gen rezon. Jounen jodi a, mwen e ou te gen rezon. Si m te koute w, jounen jodi a, sa pa t ap rive m. Nèg la pa t janm renmen m vre non pitit. E lajan wi, ti kòb m ap travay yo wi misye te bezwen pran. Men kounye a la, moman fredi pral rive men yo kanpe m nan travay mwen, m pa gen yon goud mouche sove avèk kat la. M pa konn sa m pral fè madanm. M pa konn sa m pral fè non. Bon menm pou mwa kay sa rive la, m pa gen kòb pou m peye l. M pa gen kòb pou m peye l non. E kwalentèna, yo mete kwalentèna m pa ka soti pou di m ta di m pral nan bank lan pou m al bloke kat la. Yo pran m pran wi pitit. Pran m pran, mele m mele. Kounye a si m te koute w, tout sa pa ta rive m jounen jodi a. Sa di m la pitit? Wouuyy!
E lè nèg la sove a avèk kat ou? Li pran tout lajan w. M te pale w. Sa m te di w? M pa t di w nèg sa pa renmen w?

Boulot te lana lap chanje e chanje lap chanje telefon nan pap jwenn menm kèm byen fèm mal pou m byen regrèt sa pou ou pitit men nan lèm te konn ap pale ou m te konn ap baw konsèy yo si w te konn ouvè zòrèy ou pou te pran konsèy mwen yo pou te reflechi pou te wè si se lanbyon mwen te ye Sa pa daprivo. Sa pa daprivo ditou ditou ditou ditou. Nou menm zanmi, depi nou jwenn yon nèg nou damou, ou te ka met nan tèt ou, ou gen pou wè ou te met nan tèt ou se nèg la m te bezwen. Non, mwen menm m te gentan wè depi sou mache nèg sa, nèg sa gon mòd mache, se, se, lè la, kòmsi l pa ka touye yon foumi, epoutan se yon kou l te gen anba men l pou, kè m byen fè m mal pou ou pitit. M byen regrèt sa.